Bonswa tout moun se DF Lachoud ki back ansanm avèk ou jodia nan yon nouvèl videyo ou ka remake ke mwen fè anpil tan mwen pa lage videyo sou chanèl la koz te gen yon ti pwoblèm, pwoblèm nan rezoud e map di nou chak semèn nap jwenn yon videyo diferan sou chanèl la map di ou menm ki nan domèn Foto, Ou nan domèn videyo, ou bezwen gen yon bèl koulè nan videyo ou yo, ou bezwen gen yon bèl koulè foto, m ap di w ke met cho, gade videyo sa jiska lafen paske videyo sa se pou ou li ye menm. M ap di w si w fèk antre sou chanèl la. Met yo abone avek chanel la pou te ka banm plis fos pou m pote pi bon travay pou. Jodi a mwen vin pale nou de yon aplikasyon ki bay video yo bel koulè e ni foto yo tou. Map di w san nou pap ajoute anyen anko an antre nan video a. Ou prale sou play store.

8 8 mobile jan nou kite wèl ekri la nou klike sou li kòm mwen mwen deja genl sou aplikasyon an nap gade logo a mwen deja genl sou telefòn mwen wap gade logo a ou menm sa pou fè wap just ale nan enstale lè w fin enstale l pou te ka antre ladan kòm mwen ap men logo a ou deja wèl make 3D just nan tounen e nou antre ladan l kounye a lè w antre ladan l li ba w espas sa konsa ou klike sou open gallery sa vle di ouvè galè ou la epi tou ou pran video ou foto ou vle travay la just mwen pran foto sa yon sa se yon time lapse mwen te fè eskize m sa pa bon

sa pral depan de ou. Sa se kontras, si w vle fè videyo a vin pi wouj, sa pral depan de ou. Bon, e pa sa ki enpòtan avè m, tout sa yo la, tout bon. Bon men, si w bezwen videyo la pi bèl koulè, ann antre avè m, kote mwen pral ye a. W a li, w a kwè gen yon kote ki make load, ou klike sou li. Klike sou lòt la. W ap wè sa se store a. Sa se store, sa se kote pou al achte koulè a. Ou menm ki chili, kòm se chili m ap viv, ou menm ki chili ou gen kat viza ou byen ou gen plan nan ou klalo, w ap ka achte koulè sou li nòmal. Ou menm sou e koulè gratis ou bezwen, m ap di w. Tout sa se koulè. W ap wè koulè, koulè, koulè. Koulè, koulè, koulè, koulè, koulè. Bon, m pral montre w kote ki gen anpil bèl koulè. Ou etire, w ale nan Wechina la si w pa renmen koulè sa yo. W ale nan Top 25. Top 25 la gen anpil koulè. Waw! Koulè 4K. W ale, imajine w gade yon koulè. Sa e koulè 4K. W ale nan. Sa pral depan de ou. Tout sa yo se koulè. Sa pral depan de koulè ou renmen bay videyo w la oubyen foto w la. Waw lwa gad yon koulè konsa. Lwa gad yon koulè konsa. Koulè 4K. Ou menm ki te gen pwoblèm pou bèl videyo, bèl foto jodi a. Mwen di w mwen rezoud pwoblèm nan pou ou. Wap wè la. Wap wè la. Just tout sa yo se bèl koulè Menaj nou E pou fè more sa vle di plis Ou klike nan plis la Sa di an sa byen vale konsa Ok Ou tounen ou ale ou ale M ap di w si w bezwen retounen pa ale ou fè retou Ou ale nan back la Imajine w tout sa yo se koulè. Èske m pa ta pote yon foto pou m montre nou? Ou fè bak. Bon, sa se pou pati videyo a. Nan pwochèn, nan pwochèn videyo a, mwen pote pati foto an pou nou. Imajine tout sa yo e koulè. Bon m pap fè video a twò long mwen menm jan mwen toujou fè l mwen toujou kite nimewo m nan deskripsyon an ou menm ki pa konprann yon bagay ki bezwen konn plis de aplikasyon an m toujou fè sa ale nan deskripsyon video a w ap jwenn nimewo m ou mèt ekri m alèz m ap reponn ou alèz lè w fini ou ekspòte l w ale nan ti kwochi la ou kwochi l.

Ok, m ap zoom make sure ke ou fin gade videyo a. Make sure si w gen yon bagay ou pa konprann, w ap jwenn nimewo m nan deskripsyon an. Ou mèt ekri m alèz a nenpòt lè m ap reponn. Se te flachit ki sou sèm avè w. N ap jwenn nan yon lòt videyo ankò. Tchaw tchaw.